Oh m ret kwè moun sa se Fedou.
Oh Kòman nou fè jwenn mwen la?
Bon depi maten w kite nou anndan an, w kite pitit ou anndan plis ou kite m anndan ak lòt ti sè m, bon lòt la menm e kriye m kite l ap kriye anndan la. Pitit ou a depi maten l ap kriye anndan a granmoun. Ou konnen papa nou mouri, manman nou mouri se sou kont ou nou ye, se ou k ouvre zye sou nou, ou pi gran. Epi ou kite nou ap soufri andan ou vin chita yon kote, kisa ou vin fè la? Lakay la pa gen anyen menm menm.
Menm menm.
Depi maten pitit ou ap kriye andan. Ou grangou anpil cheri. Menm lòt ti sè m nan se kriye m kite l ap kriye andan wè m pran sè m nan pou m pran, m pou pran pitit la pou m pran lari avè l. Bon e nou menm kòman nou manje menm? Bon se nou ki ton bann manje lakay la, depi avanyen m prèske pa manje lakay la. Men non, ou konnen e pa nou menm sèlman, e nou twa.

Vle pou m al fè sa k pa bon. E pa sa m vle!
Fè l ou fè w bay pitit ou a manje. Wi men nan fason pale a paske si m pa gen m pa rete kwè ou te ka ban m obligasyon konsa pou m ban nou manje. Vrèman m konnen se mwen k papa men fò nou konnen lè m gen avèk lè m pa gen. Pale a pitit ou a. Antouka Jessica m arete w chita la. Jan y pase y pase. What! M pral nan raketè.
M ap chèche manje ak ou tii. Ok. Bondye padone m.

Mwen pa gen pwoblèm non. M byen kontan paske w di m, paske nou konnen se mwen menm ki gran frè nou. E se mwen ki yon papa lakay la. Se mwen k ap fè tout sa ki depan de mwen pou nou. E jan bagay la ye la, m pa gen yon goud nan pòch mwen la. M pa gen yon goud. E m pa gen kote pou m al mande prete aktyèlman la. Kote w ap di sa la? Talè lè w di w pa gen pou w al mande prete a, mwen menm m gen yon kote m ka ale. E paske w konnen e mwen ki pi grann, donk fò w kite m anndan avè yo a. M pa di sa direkteman, men antouka bon, jan w pale la, e m ap fè tout sa k depan de mwen menm pou m ban nou manje jodi a. Alò m panse pwòp pitit ou. M panse w te ka santi poul ou vin chita yon kote pou kont ou. Sa w vin fè la a? M pa wè gen moun. O, m wè pa gen moun la a, poukisa w vin chita pou kont ou la?
Ebyen pa gen pwoblèm, m ap fè tout sa k depan de mwen menm. Jan y pase y pase. M ta swete w konsa Alexis. Konn o serye pouki timoun yo pa vle rete mwen m oblije m rete m pi gran m reziye m men yo menm yo pa vle rete.
Sa vle di menm si m pa gen obligasyon fò m chèche manje a kote li. Obligasyon ou gen pitit anndan an e nou menm ou konnen fò n manje fò n bwè e se lòd moun kare pou ou.

Bon nan kisa m pran la menm? Nan kisa m pran la? Ou grangou, ou grangou. Ah mesye. Api a, sa k nou pwoblèm la? Otrejou m kite manje lakay la. Medam m pa konn kòman nou manje menm.
Ou te vrèman al travay? E ou menm ki nèg lakay la, ou te vrèman al travay? Samdi.
Pa gen pwoblèm. Nou mèt ale. Mèsi, mèsi. M kontan de tout sa nou di m. M tande nou. E nou mèt ale. E m ap pot lajan ban nou. Nou mèt ale. Antouka, n ale.
Veye pou nou pa manje aprè midi a. Mesye m yo parèt la. Yo tout di m yo grangou. Vrèman, m konnen se mwen ki gason kay la. Manman m mouri, papa m mouri. Se mwen ki gason kay la. Se mwen ki pou fè tout bagay. E m pa twò fò nan travay. E malgre bagay yo di nan men m pa konn kisa pou m fè. Aktyèlman la, m ap reziye m. M ap met raketè deyò. M pral fè raketè. M te tande yon pati mesye t ap plenyen pou imigrasyon, di imigrasyon deyò, yo pa gen papye. M pral di nèg yo m fè papye. M ap di nèg yo m fè papye. Depi yo pase, m ap di yo m fè papye. M ap fè yo ban m yon kòb avans pou m wè kòman m te ka jere sa. Jezi padonem m pral fè raketè pou m viv. Oh Letènèl di yon mo pou mwen non.
Oh Black Fede! Sak cho, sak cho? Aba mwen papa.
Yo, pwoblèm mwen menn. Sak pase menn, sak pase menn? Epa fanyè m gwo pati ayisyen kap vin kotem la pou m fè yon pati papye pou yo menn, yo poko vini. Yo, menm mwen menm nan, yo, avanyè menn map sot travay menn m rive nan kous la m paka vin lakay mwen menn m oblije tounen menn.

Wè men, m bo 1 m bo 2 mil pèso kenbe an atandan men. Monchè m pap baw manti.
Avèk 15 mil pèso, m ap baw pwoblèm. Anben ok, pa yon sou. 2 mil avan sa, m ap jere w. Pa yon pwoblèm baz. E le m ouvè le dimanch avan midi tande. Anben ok baz.
M ap poulòp kot ou. Yan. Yeah. Respè yo tchou. Yeah.
Shit bagay yo se bwasyo ye vre, m gentan fè 2 mil. M ap chita la toujou, fò m jwenn moun k ap pase toujou. M deja fè 2 mil la. La, lajan manje timoun yo deja fin fèt la. Yo pa donnen m.

Vin ak yon ak de nesans ou vin ak tout pyès ou nèt dimanch apre midi. Tchaw.
Respè nou ap. Mesye kòb la fèt. Kòb la fèt deja. Ya. Mwen alon souf devan medam yo. Fini. Byen pase la. Waw. Ya konya may lakay mwen atò nou. May lakay mwen atò. Mwen fon de minit poze m la toujou. Nan nan mwen lese m.

3000 3500 Padon Men epi Pa achte Pa manje tchaww Pa manje tchaww Kote w jwenn kòb sa menm? Ou pa gen kesyon pou poze m nan Dako M ka poze w kesyon M pa t vin voye w al vòlè M pa t voye w al kenbe moun nan lari a M te jis di w ke nou grangou M pa pouswit m wè ou rele m vin pran kòb Kibò w te jwenn kòb sa? Ebyen pa gen pwoblèm Se yon Se yon anpil patnè mwen ki prete m kòb sa, li di mwen sa m pa bezwen pral pou kòm e lè m nan travay m a peye li al pas. Dakò? Anpil patnè w? Wi. M pa ta swete bri. Non, ale ale me meme. Talè!
M pa ta swete aprè pou ki pale anpil kòm anpil patnè w li konnen ke w pa nan travay epi l al prete w kòb. M pa ta swete bri aprè. Anpil ou pa t grangou vre? Nou pa t grangou?
Ou tande sa l di a? Nonmen anpil patnè l ke l prete kòb la.

Achte diri, achte tout bagay ki merite lakay la. E ni pranm tande se tchaw nan imaj ansanm avèk kòb la epi de twa jou pou nou dim nou grangou ok. Kòm se pitit ou, an aprè legim wi ou menm avèk pitit ou a degaje nou. Antouka ale pral sòti m pral sòti al fè manje ba pitit mwen bon. Cheri m ap sòti ale. Ok bye bye m pa swete tande bri w aprè.